Gwo bonjou bonswa chak grenn zanmi m yo fanatik yo nou salye w trè fò moman sa e nou antre lakay ou pou nou kapab fè yon ti bat bouch ansanm sa pral depan de ki lè e ki kote e ou pral tande videyo sa e nou. Di yon gwo bonswa avèk chak grenn zanmi. E fwa dènyè, nou sonje m te fè yon ti videyo kote ke m t ap poze kesyon avèk zanmi yo. E kesyon sou yon fenomèn ki se sandal avèk chosèt ke m wè. Li pa sèlman kote m ap viv la a. Depi lè m te Ayiti ke m te wè l. Men sitou nan zòn riral yo, zòn defavorize yo, tout kote an jeneral Ayiti, lè m pale de zòn favorize, nou konnen ou se moun k ap chanje fis, moun k ap pran lòt fis pou mete, retire sou sa Bondye ba yo a, y ap chanje fis, nou te konn tou wè tout jounen, menm si gwo solèy, yo te toujou gen yon. chosèt nan pye yo, oubyen yon gan nan men yo, chemiz manch long, oubyen yon mayo manch long sou yo jis pou pèmèt ke yo ze a byen kouve, dakò, yo jis pou pèmèt ze a byen kouve, donk yo te konn toujou ap fè sa. Zanmi m pa gen kont avèk pèsòn moun non, si yon moun ou tonbe sou videyo sa, donk si w konnen se yon bòs Doukoumane ke w ye, Ou byen si son moun kiltre swa l te fi ou byen gason e si w konnen w ap chanje fes donk m pa e pa kont mwen gen avè w pou sa dakò e m te vle pale de sandal avèk chosèt la donk ki fè m sa k fè m rive la m pran ti egzanp sa e m te konn wè sa anpil apre sa pafwa nan lari a menm machann ou wè k ap vann dlo ou byen k ap pouse bourèt la Li gen yon sandal avèk chosèt. Gen pafwa ou wè pye moun nan sal, pye moun nan blanch, sandal, chosèt. Ou rive isi ou jwenn menm fenomèn nan. Pousyè gen dwa fin blanchi pye moun nan bagay sal, sandal, chosèt. Zanmi sa yo, m pa fè, m pa fin renmen yo, yo pa fè sans. Sandal avèk chosèt donk. Se sa k fè, trè souvan ayisyen, yo konsidere nou kòm makak. Ase makak la nenpòt sa ou fè li fè l tou. Ou pran kouto pas anba kou lap pran kouto tou l pas anba kou l donk makak la se se sa se sa l ye sa l wò fè se se li menm ke l fè donk nou son pèp nou pa janm imite sa k bon w ap gade lè fè krèp kòk fenk parèt moun kale de bò tèt retire ti ponpon e menm jan Neymar te konn fè l ap vini yo ta di e ti cheval moun ki konn cheval yo byen ti e ou dwe pas sou sou tèt cheval la oubyen sou nich do desann Sa yo, anpil moun yo renmen fè. Zanmi, nou renmen imite twòp. E pa tout bagay ke nou wè pou nou imite. Hum. Sa ka resi moun nan lakay li donk. Si epòk fredi, ou ka moun tou gou tou mete yon chosèt, ou byen mete sandal, men, e, moun nan pran lari, ou wè l sandal chosèt. Lapli, pa lapli, sandal chosèt. Zanmi, Lè lapli fin pwan pousyè labou vole pou fin sal donk li pa fè sans yon sandal avèk chosèt nan pye moun yo mezanmi e tout kote ou pase menm zanmi chili yo dim fenomèn sa tout chili tou tout kote m pale at zanmi yo yo dim se menm bagay zanmi Anpil fwa, nou konn tèlman ap chache mòd, n ap chache stil, lè n wè moun fè yon bagay nou fè l tou, se tèt nou ke n ap blaze. Gen pafwa nou pa janm rann kont sa, konprann? Nou pa janm rann kont si se tèt nou n ap blaze. Pase, lè yon solèy cho fin pase sou ou menm, e pousyè sitou wout kote ki gen pousyè ou mete yon sandal ak chosèt bon sa pral depan de koulè rad ke ou mete a si son rad ki kenbe pousyè rad sa ranmase yon pil pousyè sandal la tout sa yo vin sal ansanm lè konsa ou pa konn ki koulè ke l vin ye ou konprann lè sa ou pa konn koulè ke l vin ye donk e sa map tou di zanmi yo. Lè n rive yon seri kote, pa gade sa n wè moun ap fè. Donk, lòt nasyon kote nou rive yo, nou pa ka di m nou wè yo konpòte yo konsa, sitou pou nou menm Ayisyen. Kèlkeswa kote nou rive, nou fòk nou bat pou nou toujou gen yon bon konpòtman. Ou pa wè jounen jodi a, nou menm Ayisyen prèske mete limyè wouj pou nou tout kote nou pase, nou konn di nou vin tounen yon kat make akòz nou pa gen bon konpreyansyon. Ou konprann? E sa k fè kèlkeswa peyi ou wè k ap fonksyone, edikasyon pèp la fèt. Men depi wè w se yon pèp edikasyon w pa fèt, w ap toujou pran wont lòt kote ou rive. E se menm Ayisyen sa yo gen move konpòtman sa yo, ki pa bon sa yo. Donk, e ki fè wè jounen jodi a, lè yon grenn Ayisyen, menm si moun nan te respekte tèt li, lè li va yon lòt kote, li vin santi li pa gen valè tou. Pase sa k te pase devan yo, Pat kite yon bon egzanp. Yo toujou di ah epa ayisyen, se menm bagay la. Ou konprann? Yap toujou di panse sa lòt la te fè ou ka fèl tou. Men ayisyen, an nou chanje konpòtman. Ase, nap viv nan yon venteyinyèm syèk la, nou wè jan sitiyasyon ye, nou wè jan lemonn prale. E nou wè nou pa gen peyi. E peyi nou son pakèt rejè politisyen ke nou gen. Lontan e peyi a te dous epa gon ti peyi te ka pi bon ke ayiti men nèg yo krazel men lè w rive yon kote ayisyen an nou afiche yon konpòteman ki diy pase m sonje pandan m la yon seri ayisyen k fenk vide lè w wè yo nan lari nan bis rive nan konpayi ap travay e gwo mizik yo byen fò Dok m toujou ap di nou men achte kas nou oubyen si nou vle fè tande mizik na tandel nan kas yo pase nou pa wè blan yo menm yo pap fè sa humm nou pa wè yap fè sa men nou menm nou pa ka vin rantre avèk sistèm pa nou oh yo jourem dok e sa ase moun nan janl te leve a jan konpòtman edikasyon l te gen tout kotel pase lap toujou pase avèl ou konprann dok esak fè nou menm ee ki vle bay tèt nou oryantasyon M ap swete w fè sa. Bay tèt ou yon lòt oryantasyon, yon lòt prensip. Chak kote ou rive, anvan ou fè yon bagay, gade moun kote ou rive a, gade kòman l fonksyone, gade kòman l sèvi avan ke ou fè l ou menm. Sa se bay sandal avèk chosèt la. Mwen menm lè m rive la, m pa yon brezilyen, moun ki met sandal avèk chosèt pran lari. Men yo menm, bout pantalon, sandal, chosèt. Pantalon long, sandal, chosèt. Donk sa yo, yo pa fè sans. Lè nou rive yon kote, se nou k pou fè yo respekte nou. Qui veut le respect c'est le proki. Si w pa respekte tèt ou, kòman w pral vle pou moun respekte w? Jan w konpòte w e konsa moun pral gade w. Donk gon pwovèb kreyòl lakay m te toujou tande granm nan ap di, yo di jan Bouki kanpe, konsa w taye kanson l. Konprann? Si w kanpe kochi, y ap taye w kochi. Ou kanpe dwat, pantalon w ap soti dwat. Kèlkeswa jan w ye a konsa y ap fè l. Men, jounen jodi a, e Ayisyen yo, yo, yo gen move konpòtman, yo gen move prensip sa a vre, anpil, anpil, tout kote yo pase, li vin fè yo vin dekriye, konprann? Donk, tout kote yo pase kounye a fò yo kite tras. W ap gade anpil Ayisyen ki te pran wout apye a pou y ale rive Meksik pou yo rantre Etazini, premye ki te ale devan yo, yo te mal konpòte. Lè yo tande rive pase nan otèl, se dòmi, se sal otèl moun, lè yo rive sou plas yo sal. Bon, nouvo Ayisyen ki rive Meksik la yo, w ap wè menm sou plas la yo pa dakò depi yo jwenn yon gwoup chita, yo di m yo pran yo pimpe yo Ayiti. Donk sa k fè sa premye k te gentan pase yo k te gentan simen yon move zèb la ki vin fè ou menm dèyè a nou vin ap soufri konsa. Men a chak grenn ayisyen kèlkeswa kote w ye ou va jwenn videyo sa. M ap swete afiche yon bon konpòtman. Demen si Dye vle lè yon lòt ayisyen parèz ou vin rive pou yo ka respekte l. Men si ou menm ou te ret afiche yon vye konpòtman Wap vin wè lòt ayisyen kap vini yo pap bal valè pa dèyè paske ou menm kite devan an ou pat simen yon bon plant ou pat simen yon bon plant donk map toujou ankouraje nou an nou chache jere tèt nou etanke ayisyen an nou chache gen yon lòt mantalite pou nou pa gen menm mantalite avèk politisyen tèt bòbèch sa yo nou genyen ki pèmèt nou rive jounen jodi a ayiti jounen jodi a son nèg ou pa nan gang ou pa lamòd Pa gen afè entèlektyèl Ayiti la ankò, ou konprann? E pou w alonè nan peyi a, fò w ap fè move zak. Depi w se yon moun serye Ayiti, ou pap gen valè aktyèlman la, ou konprann? Fò nan tout sa k pa bon, depi w nan tout sa k pa bon lè sa a, ou non w ap fè hit, y ap pale de ou, ou konprann? Men, moun serye Ayiti, ou pa gen plas ou la aktyèlman la, yo pap pale de ou, kòm si w pa gen valè, ou konprann? Donk, men, ou menm ki ta vle rebay tèt ou yon lòt idantite, ki ta vle konstwi yon lòt mantalite, m kwè nou ka chanje sitiyasyon yo. Tou senpleman nou bezwen yon lòt mantalite. Nou bezwen pou nou chanje de konpòtman nou, e konpòtman ke nou te gen yo pou nou kapab kite l pou nou vin gen yon bon konpòtman kounye a. Donk e m espere se ti sa ke nou t ap wè ansanm zanmi yo. Mezanmi m pa lapide m non donk si m ta blese yon moun, si m ta di yon bagay ki pa fè w plèzi, e m ap toujou prè tou pou m pran kòmantè yo, m ap toujou prè tou pou m tande e sa ke w ap di m yo, sa w pral ekri anba videyo a, m pral gade, verifye pou m wè e m espere sa e te fè w plèzi e m konnen gen anpil moun l ap deranje paske la verite blesse. E lè w blese w mete alkòl sou li, li epa dous li dous se pike l pike w. E konsa verite a ye, verite toujou pike l toujou blese. Donk e blese pa blese kèlkeswa jan sa ye, m ap reziye mwen, bon ou move kanmenm e m ap tann kòmantè yo e zanmi yo. Pase se la pou nou koumanse chanje mantalite nou e chak grenn zanmi. Donk e m espere sa te fè w plèzi